Bonsoir Bonsoir mesdames et messieurs se Patrick Amasa kap antre lakay nou map di nou koman nou ye e kom toujou nou konnen nou gen pou nou pale paske Patrick Amazan gen de aktivite pèsonèl ke map antreprann pou le moman so se sak fè ke nou kapab wè nou rate e nan ti enfòmasyon nan ti nan ti forum sa ke nou genyen ki te rele Patrick Amazan ki toujou rele Patrick Amazan ki fè ke mwen pa gen tan E pote nou pou nou a bou pòtan medam e mesye. Ebyen aswè a la se gwo news mwen pote pou nou paske gen travay. Moun ki pa gen travay, kap chache travay. Ebyen pate ka Marzan jwenn on kote aktyèlman la kap ba moun travay 19 dola pa lè. Epi, epi ou kapab gen ovètam jiska 12 èd tan. Epi se bagay fasil, se pa yon bagay ou bezwen ankenn eksperyans, y ap train ou, paske mwen menm pèsonèlman m wè anpil moun y ap hire semèn sa a la, so m pa ka ret konsa san m pa ba nou nouvèl la paske nou gen dwa wè li nou panse se pa vre, se vre. Anpil moun sot Brooklyn, tout kote, al nan travay sa. Yo mande pafwa gen overtime preske 12 heures de temps, ebyen n ap fin Tande yon ti mizik la a, pase nou konnen m toujou pase yon ti mizik pou nou, nou konnen Scorpio son djaz mwen renmen anpil, fin tande li, epi apre sa e map vin sou nou, paske se son enfòmasyon trè enpòtan m ta renmen moun ki pa gen travay youn di lòt pou kapab aplike pou travay sa a medam e mesye, paske le.

Medam e mesye, kom wi save deja, kom mwen te di nou, yap ouvè aktyèlman la a, se Amazon, konpayi sa a pa gen manti ladan ni, e gon plant yo ouvè aktyèlman la a, nan Staten Alen, kote ki kapab pran yon distans, pran tout kanasye a nèt, se yon pakèt tè vid, e nan Staten Alen kote yo ouvè, e se pa 2 moun ki jwenn travay a 19 dola, e mwen menm pèsonèlman, mwen te rankontre avèk yon ayisyen ki te fèk vini isi, ki apèn gen 3 mwa. Alò map bay doleyans misye, misye fèk vini epi e ou konnen sa pa gen manti ladan li, yo fè sa anpil. Lè moun nan vini pa egzanp ou desann lakay li oubyen se yon fanmi oubyen yon kouzin yon sè, ebyen sa l fè e apre 2 3 mwa oubyen yon mwa yo mete w yo ba w move jan jiskaske yo fè w kite kay la. Misye te kite kay sè li, ebyen malchans pou sè a k mete misye deyò Lèske nan yon mwa, ebyen misye te vin jwenn yon chanm li al lwe Staten Island, ebyen men kounye a menm misye ap travay 19 dola pa lè, epi se pa de moun mwen wè k ap prale aplike epi yo pran yo tou, yo fè ID pou ou aplike, se pa yon travay ki mande eksperyans, se yon travay mwen kwè ke ou sèlman aplike. E m kwè se bagay e klase, klase ti bwat. M t ap di madanm mwen sa dènyèman, li di m sanble faktori. M di non e pa faktori. Lè fini yon travay yo stat ou a 19 dola. Gen de chif ou pran yo mande pou w fè yon de twa zèdtan ovètayim. Toujou gen ovètayim. A 19 dola e ou ka pwomote tou anndan. Ok, bèl anviwònman, bèl dlo. Ou konn bèl zòn, sèl bagay fò w pran bòs oubyen w pran machin. Paske m wè anpil jèn timoun ki sot Bouklin tou k vin Staten Island. Yo pran fèri a, yo pran tren, yo pran tren, yo pran fèri a. So m ta kapab ankouraje moun ki konnen, paske pa gen manti ladan l. Lè Amazon di w li ayè, sa m verifye li, anpil moun travay, gen chif leswa, gen chif lajounen. So aplike. Paske pa gen manti son travay aktyèlman la m kwè Amazon gen dwa pral ouvè yon lòt plent nan Long Island City nan Queens se sak pale yo gen Georgia m kwè fè yo bezwen ouvè 50 thousand moun so m ta swete moun ki pa konnen aplike ou tcheke nan online wap wè wap mete Amazon job job info epi wap sign in wap bay zip kòd yo yap rele w. Ok So mwen menm depi se bagay kap bon pou kominote m nan m fè pase li. Pa gen manti 19 dola pa lò gen fòwòn kilè fò gen asirans tou. Asirans de sante ki trèz enpòtan. Ou gen ta mennen fanm ou, gen ta mennen zanm ou tou. A 19 dola pa lò mezanmi. Kòman nan. So m ta swete ke pou nou kapab pran sa o serye paske Nou kapab wè si nou te jwenn yon travay konsa, m kwè se t ap yon bon bagay ki t ap ede nou tou nan kominote a. Apre sa, ki sa ankò mwen wè? E m ap pale de e sa fèt lè w sot Ayiti e pafwa yon fanmi di w ok ou mèt vin lakay mwen epi apre yon mwa, de mwa epi l ap mank l ap ba w move jan, yo man yo konn rive yo mande w kay la w oblije move an pafwa sè fè w li, kouzin fè w li e tout bagay. So fò toujou prepare w konnen. Men gade chans pou misye, Sè a bal move jan, gade li endòp, li lwen chanm nan staten an li jwenn yon djòb tou patwen la tray li a 19 dola Bondye toujou gon pòt li ouvè pou ou Bon e m pa te ka Mazan pa rive nan limit sa Si yon moun ou ta desann lakay mwen monchè m ap ba w elan Lèfini moun yo gon mòd lè yo vin isi yo toujou panse ke yo gon jalouzi lè moun nan fèk vini tankou si moun nan jwenn yon travay fò moun nan gentan pote kòb fò ba moun nan yon ti tan moun nan sipoze kontribye Mwen pa ka rayi l tou, chak moun gen chans pa yo. Gade jodi a l gon 19 dola, men bisye a pa t janm gon djòb 19 dola nan men l kòm premye djòb li. Epi misye s on nèg ki te konn kòm twitè Ayiti dat aprè sa l di mwen. E s on nèg ki trè entèlijan, ou konprann. Epi li ka pwomote dè, paske aktyèlman se pa yon nèg ki di ki nan vakabon, madanm ni gen pou l antre. Epi lap fè vi li nòmalman li pa nan afè vakabondaj li di se travay pou veye madanm li congratulations my brother sèl bagay m wè misye nan good spirit paske li gentan prèske yon mwa nan job lan la m ta swete tout moun pase mo a pase pawòl epi bon yon lòt bagay ankò m wè nan youtube map gade si nap gade nou kapab wè gon pakèt bann nèg so call ki nan kap fè zen nan facebook e kap fè live kap bagay premyèman gen anpil rimè gen nèg sa yo ki pa gen papye ok. Tout moun te pase nan sa, pa gen papye. But anvan ke w antre nan yon seri de de zen ap monte desann, sa ki enpòtan se afè papye nou pou nou regle ti mesye. Regle afè papye nou anvan. Chache yon moun low profile. Bagay Facebook sa fò ta retire kò w ladan li otherwise li pap bon pou ou. Paske Yon seri de moun ou gen ta foure kò anba yo, yo fè arete w, mete w nan pwoblèm, ou gen ta pa janm gen papye. Pase lè w vin isi, se al dousman pou w regle. Pase sitou kounye a fè papye se bagay ki difisil. Lè yo fin ekspoze w nan Facebook, ou nan fè bif avèk moun, sè jou se menm travay ou ale yo ka tcheke Facebook ou. Ok, nan nenpòt travay ou aplike tou, e nan travay oubyen imigrasyon konn tcheke Facebook ou. So tout sa w di yo gen dwa al translate li, gen machin pou sa. So l ta bon pou low profile, paske m wè moun ki pa gen papye anpil ladan yo se yo k ap fè yon seri bagay ke moun ki gen papye ki gen, ki pa fè. Paske isit se yon peyi danje li ye, se yon kote, kòm mwen di nou, lè w fèk vini, menm lè w gen green card, blan ba w yon deal, ou fè 5 an avèk green card ou, an good standard, ou pa gen ankenn pwoblèm, ou pa fè ankenn ak kriminèl, so blan ba w yon deal apre 5 an, ou kapab vin sitwayen ameriken. E si w te marye ameriken tou, e ou kapab gen 3 zan, mwen fè w gen yon gout biyevyo nan sosyete a. So lè w ap monte sou Facebook, w ap fè bif avèk moun, w ap joure w nan pwoblèm a madanm sa, madanm sa kite w, gen moun ki di yo farite w, etsetera, li pa bon paske la se repitasyon w ap gate paske tout sa k nan Facebook la pa janm sòti. Epi menm lè yon fi fè yon repòt kriminèl pou ou, pa panse ke yo pa arete w, li pa rete la, li rete la. Imigrasyon ap jwenn yo ok. So mta swete ke lè w vin isit premye sa pou konsantre se nan regle afè papye w avèk sa avèk sa w kapab antre fanmi w ka antre menm yon frè avèk li fon byen si w pa ta gen pitit oubyen madanm etan ke pou al antre avèk li mina pwal bay pwoblèm oubyen li mina tou kap antre antre arengarenk avèk move patnè so. Li pa bon sitou pou peyi isi, peyi isi son peyi ki trè danjre pa gen daso ladan nenpòt sa w fè yap wanba w yap met men nan pat kasav ou ok so se konsèy sa m tap ba nou epi pou djòb amazon nan silvouplè pase pase pass the word paske amazon aparèy moun seryezman la 19 dola 42 wadèvè konbe li ye a epi al nan gougoul mete amazon epi nap wè li e nou kapab aplike sign in si nou blize plis enfòmasyon nou gen zanmi konnen mwen nou gen ta rele patrik amazan Li gen dwa ba nou enfòmasyon sou sa tou. Ok. So pa gen pwoblèm, kòm mwen di nou deja, e djòb mwen se pou m pase bon mesaj nan kominote a, avèk kominote m nan, paske se tankou se yon fanmi nou ye. Ou konprann? M pa pral chita nan negativite, m ap pase bagay, vye bagay ke ki pa bon nan zòrèy moun, paske mwen mwen la pou m edike epi fòme. Lè w kwè w pou yon wòl pou w ap bay enfòmasyon, non sèlman w ap ba moun enfòmasyon, fò w kapab fòme moun nan tou. Ebyen se sa map fè pou m kapab e kapab ede kominote m nan avèk moun ki pa konnen. Epi moun ki konnen tou, ki gen yon zanmi, yon gwo kouzin, yon matant, ki pa gen travay, vini pati ak Amazon ap di nou ki jan pou nou jwenn transpòtasyon, pasi Amazon ap rele nou kòrèkteman, pa gen manti paske gen anpil moun ki bezwen travay, Amazon ba yo travay. Sou wè tinedjè. Ki travay shift four to twelve, four to twelve in the afternoon. Gen 8 è pou, gen 8 è pou 4 è. Gen nine to five, gen 5 è di maten, gen tout kalite shift. Ebyen se te Patrick Amazan pou Patrick Amazan Entertainment. Alò m ap di nou ke m renmen nou anpil. Alò kenbe la, epi, epi ba, pass the words please. Pase, pase, pase fè tout moun konnen e gen Amazon ap bay travay mezanmi. Tchao!